Kòman ap santiw pou dòmi ak mariw nan yon sware epi lèw leve nan maten ou jwenn li mouri e sak pral plis etonan se ou menm ki lakoz li mouri san ke pa menm rann kont de sa mwen pral eksplikew kòman ou ka koz sa rive e mwen pral eksplikew kòman ou kapab evite sa rive. Mwen profite okazyon pou m salye ou menm ki ap gade videyo sa e donk deja si ou renmen ide a bay videyo a yon like si ou pot ko abone pa ezite fè sa e aktive ti kloch la pou kapab resevwa yon notifikasyon chak fwa nou poste yon nouvel videyo sou chanel sa e si ou te deja abone nou di ou mèsi pou fidelite ou sou chanel sa. Pa bliye depi nan debi videyo a donk nou te di ou Koman ou kapab koz mari ou mouri pandan lannwit san ke ou pa menm rann kont de sa. Donk, nou tout konnen deja ki sa k rele yon ijans. Tout moun konnen depi gen ijans, fòk gen mache prese, sa vle di fòk gen yon presipitasyon. Yo tèlman konnen sa ka koze lè gen yon eta dijans. Se pou sa nan tout peyi w ap toujou jwenn apèl telefonik yo toujou gratis pou ijans tankou anbilans, ponpye, lapolis etc. Men, èske w te konnen nan zafè relasyon seksyèl gen sa ki rele ijans don? E dèfwa ijans sa konn plis danjre ke. tout lòt ijans ki te kapab egziste. Donk, ou pa t konnen, enstale ou byen enstale, nou pral eksplike ou. Donk, imajine w, ou dòmi avèk mari w e ou se yon moun ki dòmi tèlman di, lè ou dòmi pa gen diferans ak moun ki mouri. Epi ou pral dòmi ak mari w, ou chwazi mete yon kilòt ki tèlman sere, anfen, e dèfwa apre kilòt sa, Pou konn gen swa yon jip ou byen yon pantalon Humm sa du anpil Bon mezanmi ann serye Si mesye sa gen yon ijans seksyèl pandan nwit sa Koman pou l fè pa rive Al bra chat. Ou ka leve yon bon maten, lè ou pase men ou pou ou kapab anbrase mari ou, ou jwenn li deja al bwa chat. Alò mwen konnen deja natirèlman gen moun ki pa ka dòmi san kilòt. Yo p ap santi yo alèz. Men imajine ou si ke ou mete yon kilòt donk ki trè trè obeyisan nan sans sa vle di. Tout elastik kilòt sa fini alò mesye sa ap jwenn premye swen san ke l pa menm bezwen retire kilòt sa paske yon ti panche sèlman epi li bay tèt li swen lè sa vi l sove ou wè sa m di w la lè sa li sove men gen kilòt ou mete franchman se pa koupe l ta oblije koupe kilòt sa. Kwèm si w vle, li deja al bra chat paske m pa kache di w ijans seksyèl kòm m di w sa deja se yon bagay ki vrèman vrèman egzajere ki ka voye moun nan bra chat nan kèlke minit. Mezanmi mete tout sa m di yo an aplikasyon donk pou ke nou kapab jere mari nou. Pou kè nou pa kriye nan jan de sitiyasyon sa yo. Donk mèdam, mwen swete ke nou pran sa trè o serye paske selon mwen menm ijans seksyèl ka voye yon gason bwa chat pi vit ke tout lòt ijans ki te kapab egziste. Paske sa ap tris anpil pou ta wè se nan kondisyon konsa ou rive pèdi mari ke ou te renmen, anpil la. Nou rive nan fen video a, pa bliye patajel ak yon lòt moun pouw evite jan de pwoblèm sa rive nan yon fwaye. Pa bliye info du monde se yon platfòm ki la pouw enfòmew, ki la pou fòmew e ki la tou pou baw tout asistans ki nesesè pou edew jere strès. Paske nap viv nan yon mond ki trè strese. Bye bye a la prochèn nap kwaze nan yon lòt videyo.